M panse konpa dirèk pou Ayiti se sèl mizik konpetitiv ke nou genyen jiska prezan. Donk se sa k fè m kwè ke yon moun tankou Nemon, fòk Ayisyen ta mete misye sou yon pyedestal e ba l valè ke ke li merite an, paske ke apati de kreyasyon e misye jodi a la m pa konn konbyen timoun edikasyon yo fèt apati de e paran yo k ap jwe mizik konpa, m pa konn konbyen madanm ak mouche k kwaze e nan bal konpa dirèk. Donk konpa dirèk si w ap gade pou sa l rantre kòm e lajan nan ekonomi nou, li prèske yon pwodui transvèsal. Paske ke non bal, kan gon bal konpa, Magazen k ap vann soulye a, li vann. Magazen k ap vann rad la vann. Chay nan netwaye soulye. Machann diri a vann. Machann kabrit la vann. Alkòl la vann. Ou wè, donk tou sa yo, al anndan nayiklèb la w ap jwenn tout. Se pa nayiklèb la k pwodui yo, se deyò y al achte yo. Donk tout sa a se konpa dirèk ki jenere yo. Donk mwen kwè ke gen anpil, de 65 e a no jou, byenke Ayisyen te toujou septik, E a chanjman. E si w vle Neumon, Neumon fin kreye Konpa Dirèk, epi lè l ale l mete klavye ladan li, Ayisyen rele anmwe, w ap kraze konpa a. Li mete van, Ayisyen rele anmwe pi rèd. Donk nou te toujou septik fas ak yon, fas ak tout chanjman, wè. Donk menm kwè Neumon gen yon lòt bagay ki te enpòtan lakay li pou moun soulinye, Jodi a n ap fè fas ak pwoblèm sa a. Numou te toujou rete kwè ke lanvlòp fizik li gen limit li, donk li konnen yon lè l gen pou l ale, men konpa dirèk lan, pou l kontinye e egziste menm apre lamò li, fòk li aksepte fè pepinyè. Donk se konsa an 40 e an 60, 65 e je kwa, e ke nan yon bal kabann choukoun, msye pral bay. Chle chle, chans li. Donk depi lò piblik la chwazi e chle chle e menm mizisyen numon yo tap di numon ou lè wap bay yon pa ekip jèn gwoup e vin jwe epi nou menm nap febli numon di non nou menm nou gen pou nou ale men si nou pa ba yo chans yo konpa dirèk la pral mouri epi ou pral jwenn mouvman mini djaz sa ki demare avèk chle chle lè konvenn ton avan men se chle chle ki te jwenn chans lan. Ki pral bay Tabou Konbo, k pral bay Magnum, ki pral bay Bossa, men ki te jwenn yon Frè Dejan, e ki te la deja k t ap dòmi faute de succès, epi k pral pwofite nan nan nan nan nan nan monte sa pou l tou pran e anvòl li. E men, m kwè lesans menm e e Konpa Dirèk la, Li pral, si w vle, jwenn tout fòm li, jwenn tout sans li nan peryòd sa a. Nan peryòd mini djaz la. E ou pral wè tou sa yo se de bagay ki dire dizan. Nan mini band n ap pale a la gen de ki egziste jiska prezan. Gen Tabou Combo, gen Magnum Band. Aprè sa tout rès yo. e li disparèt. Donk mentnan w pral wè, aprè 86 lè yo pral vini avèk tandans nouvèl jenerasyon an. Ayisyen mande anraje pi rèd, bon m pa janm wè, paske sa a se peryòd mwen menm m ap grandi m timoun, m pa janm wè yon tandans ki te jwenn otan de kritik tankou tandans nouvèl jenerasyon an, ke Charlot, Top Vice, ak Robert Martineau, e Fredi, e ta pral, e, se yo ki patwon, e, mouvman sa a. E ou pral gade ke se tandans sa a ki dire pi lontan paske nouvo son ke nèg yo te vini avèk yo nan konpa a, donk jodi a la a sa fè 30 an e konpa dirèk la toujou ap itilize yo. Donk fenomèn nouvèl jenerasyon an se li menm ki dire pi lontan nan tout sa w wè ki te vin aprè tout sa w wè ki te vin aprè aprè Nemo yo. Donk mwen kwè ke nou gen anpil feblès. Pa egzanp, nan konpa dirèk nou gen yon feblès nan liy van nou, nan sa blan rele unsection. E nou gen yon enstriman yo rele twonbòn ayisyen soufle l tankou banbou. E tou sa se fot, se fot lekòl. E lè w pran lè frè Dejan ki genyen yon adn, ki gen yon idantite si w vle. Kèlkeswa sou mizik frè Dejan, nèg Dejan yo soufle ou di e mesye Dejan yo la. Si w tande banm sendou.

Ekstwòdinè e tout mesye sa yo se de moun ki te pase e di briso m te vle pale tout moun sa yo se moun ki pase e nan fanfa lekòl donk depi lè bagay sa yo e sispann donk e feblès la vin plis pwononse donk m kwè gen anpil gen anpil travay ke nou merite fè kote tèks m panse ke nou fon pakèt e nou fon pakèt efò menm si pa gen aranjman ki pèmèt ke mizik yo e e viv pi lontan travèse letan San pwoblèm, men kote tèks, m kwè jenerasyon sa a fè yon pakèt, fè yon pakèt efò. Pa genyen jenerasyon spontane. E ego e mizisyen k ap mennen yo e depi, e tandans sa a la depi yon bon bout tan. Men ego mizisyen k ap mennen yo nan pa vle jwe avèk jèn gwoup yo, sa ka rive nan yon pwen kote ou wè konpa a disparèt vreman. Paske nòmalman si w pa janm bay menm jan de moun te bay Shlushlush chans li, si w pa janm aksepte bay Casino pa egzanp chans li, chak fwa pou w jwe avèk yon band ke yo pa konnen, yon band ki gen 2 jèn ti mizisyen ladan l, ou di ou p ap jwe a sa, ou use enfliyans ou pou fè pwomotè a retire yo. Dok wè sak pral rive. An mwayèn, mizisyen kap mennen la yo, pi piti laj la se 43 zan wi. Tout rès mesye, Arly se 48, e Richie se plis ke 50, e Gazman se plis ke 50, e Brutus, e Zenglen. Donk gade mesye pou wè Richard Cavé, gade pou wè Michael Guirand, T-Djo Zeny, tout se moun yo ki nan tèt 40. Donk mentnan ou kwè aprè ou kwè aprè 5 an ou pral jwenn timoun piti la, 2 timoun 20 ans k pral kanpe devan w y ap gade w? Pandan ke gon rabòday la k ap monte ou gon moun yo rele Izolan ak Fantom ou pa konn konbyen jèn atis ke yo pwodui? Se de tanzantan ou wè gon jèn atis y ap prezante w alòs ke nou menm nou pa fè l men ki toutafè nòmal. Si nou pa aksepte ouvè pòt fon priz an chaj pou jèn atis yo k ap vini, pou jèn benn yo, konpa ap lè a disparèt. Pa menm al nan konpa dirèk, ann pran ann pran atis ki fè mizik altènativ yo tankou BIC, tankou Jean-Jean Roosevelt, tankou Belo e tan dot. Donk, tout tande ou tande moun ap pale de BIC, a wè, big, bon bagay! Men, hey, alaverite, yo pa jwenn sipò yo. Jodi a pawòl sosyal yo vrèman ou gen lenpresyon ke moun yo li pa enterese yo plis kwè nan trivyalite. E nou menm tou kòm moun nou fè pwomosyon trivyalite. Moun ki pi sòt nan radyo a se li gen plis vyouz se li n tande. Se li nou renmen se li nou pataje. Donk pandan ke nou gon zouti pou n ta fè pwomosyon tout sa k bon men nou itilize l nan lòt sans lan. Donk ou pa bezwen di m pou e konpa a. e ki rann li kont ki gade l wè hey e dènyè fwa mizik e mizik e e tèks e a karaktè sosyal yo e te gen valè nan nan zye ayisyen se nan epòk Emeline nan se dènye jenerasyon Bitova Oba se jenerasyon kiyès ankò m ta ka di bon e Manno Chalmay avan moun sa yo byen lontan men lè w pran tout rès moun ki vini la yo ou pran. Dènye gwo siksè mizik a tandans sa yo konn an Ayiti, se 94, avèk sòti albòm Chimen Limyè, John Steve Brunache. Men aprè sa, tout rès yo se dife pay mayi. Alòske se de bagay kòmsi se de tèks ki trè byen travaye, ki rakonte pwoblèm nou, ki ra, onprann ki gen tout konplent nou yo ladan l, epi se li k pa enterese nou. Donk ou ka konprann poukisa konpa pa enterese nan trete de tèks a karaktè sosyal. Bon tande, lè w gen yon près ki anvayi pa majorite moun ki ladan l pa okouran de sa y ap fè a. Se de moun ki remake gen vyouz, gen de bagay konsa, li pa t al lekòl pou sa, se wè l wè kòm si, konprann, donk gen vyouz ladan l. Jodi a la a se yon kous k ap fèt pou vyouz. Epi pòt nou ouvri, n ap aksepte nenpòt ki bagay. Fè Philippe Saint Louis fè yon live. Fè Philippe Saint Louis fon live wap wè konbyen moun kanbal Fè Evens Jean fon live wap wè konbyen moun kanbal M pa konn si w konprann Epi ale nan lòt lè l la. E gade kolonel la. Ou wè l. Se domaj men si nou pa fè yon bagay n ap peye konsekans lan chè wi. Bon e nan zye piblik la yo pa ba yo e ou pa gen lenpresyon ke yo ba yo menm valè avèk mesye k ap fè mizik yo. E m twouve ke se seksis. E nan zye pwomotè yo tou, yo pa trete yo e osi byen ke yo trete e mizisyen e gason yo. Donk e sa vin e pi hey, ladan yo tou, hey, gen anpil lòt, gen anpil lòt e demand ki vin avèk e de, e kòm ta ka di sa, e de pwopozisyon endesant. ki vini kòmsi lè pou yo ede moun sa yo, gen anpil pwopozisyon endesant ki vin avèk yo. Donk jodi a la, se sa k fè w wè de jou an jou gen mwens fi k ap jwe, gen mwens fi k ap jwe konpa. Men jodi a la nou pa ka plenyen, nou genyen, nou gen Rutshelle menm si se pa nan konpa dirèk, nou genyen Darline Desca. Nou genyen Renette e Désir, nou genyen Alexa ki sou wout pou l fè album ni, nou genyen de moun tankou e Choulout, nou genyen e nou gon kantite artist e Farah Joseph ou konprann donk e nou gon kantite moun vreman e yon pakèt medam jodi a la e kap fè mizik menm si sa pa mache pou yo menm jan sa mache pou gason yo men o mwen yo goumen yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo reziste kanmenm. E nan 10 ane kap vini la yo, e jiska prezan mwen menm mwen kwè ke konpa, e konpa an sante jis kote nap pale a la a, byen ke kovid la vin e mete e bwa nan wou yo, men m kwè ke tankou m sot di l talè a, konpa dirèk jiska prezan se se yon se yon nan se se se se sèl mizik konpetitiv e ke nou genyen e ke nou ka plase e son etranje ap mande n kisa n gen kòm mizik nou ka di l hey. e men sa a. Donk gon pakèt lòt wi, gon pakèt lòt, gon pakèt pa egzanp e donk gon eritaj e mizik bay folklorik e de bay kon sa. E tankou mizik a tandans e bay rasin yo de bay kon sa. Se de richès e ekstwòdinè wi. Donk kòm se de konpa nap pale mwen ret la. Men konpa dirèk son mizik ki trè konpetitiv nan dizan mwen menm mwen wè e pandan map di ke lan sante an. Si pa genyen, e tankou m di yo, si yo pa bay jèn atis yo chans yo, si pa gon politik kiltirèl ki devlope anndan ministè la kilti pou si w vle tounen mizik anndan lekòl yo, fè de mizik yon kourikoulòm anndan lekòl yo pou timoun nan konnen menm jan l pral etidye gramè pou l pase nan egzamen oubyen konprann dòk li pral konpoze nan matematik pou l pase nan egzamen. Donk li gen egzamen tou nan mizik. Nòt li pral fè nan mizik la ka pèmèt ke l pase. Ou wè? Donk si nou pa kòmanse rantre mizik la lekòl jan l te ye ki ba nou lè frè Dejan, tankou nan sant kafou ki ba nou tout mizisyen sòlfye ke nou konnen ki te gen kafou yo. M ap mande m èske yon moun tankou Dernce Emile, pou mwen se youn nan meyè aranjè konpa dirèk la konnen. M ap mande m èske Dernce Emile pa t pase nan sant kafou an tou. Donk tou sa se de bagay ke nou te nou te genyen ke nou kite ale. Donk mwen kwè fòk nou fòk nou retounen avè yo si vrèman nou vle nou vle konpa a kontinye avanse. Maestro se yon bagay ki vin bouste mizik la, k ba li plis fòs. Tout mizik ki vini avèk yon dans Fòs li genyen pou l rive sou moun se de bagay ekswòdinè. Donk m kwè ke se yon trè trè trè trè trè trè e trè bòn choz ke moun sa ap eseye e si w vle kreye yon dans e pou konpa dirèk la. Wè donk m twouve se trè byen se yon chans enòm ke nou genyen paske de moun ou pale yo la se de moun ki zanmi m. E Gayèl se yon matinikèz. Wè. Donk sa vle di se 2 moun, m pa konn si w konprann non. Se 2 moun ki kite peyi yo, ki vin la e pi ki vin ap eseye kreye 2 bagay pou nou. Ke m kwè sosyete a merite e yo merite yon fyè chandèl nan men la sosyete. E m t ap ba yo tabou konbo. M t ap ba yo tabou konbo paske chak djaz yo te vini ak apelasyon yo. E Magnum se te la sèl diferans. Chak moun te gen bagay, men chak moun yo te gen koulè pa yo tou. Donk mwen menm mwen ta ba yo Tabou Combo, m ta ba yo Magnum Band. M ta ka ba yo e, bon, alò m pale ke Tabou Combo se, se, se ki trè disko. E lè w pran Magnum, koulè Magnum nan trè funky. Lè w pran Skah Shah se, se, se ki trè rock'n'roll. E m ta ka refere yo yon djaz tankou e Caribbean e Caribbean Sextet. E byen antandi se yon, se te yon pou Caribbean nan se te yon pwopozisyon ke Ayisyen yon lòt fwa pa aksepte. Men se te yon pwopozisyon. Ou wè men e malgre sa yo kite de trè bèl pyès e pou nou ke timoun ka al aprann. E timoun ka al aprann e de moun sa yo. Mwen panse Gon yon plak yo rele Kole Kole Ben, Kole Kole Ben, se te yon pwojè Alix Jacques, Senfoni Inacheve, donk se yon plak m rekòmande timoun al tande tou. Dayè m kwè youn nan bagay ki make istwa plak sa a tou, sè ke m kwè se te plak sa a gen Evans Lespinas, e ki chante sou li kòm fi, m kwè se premyè fi ki ta pral fè lead nan yon band konpa dirèk. M kwè Yanick Etienne te fè yon ti kou tou, men te gen yon matinikèz tou, yon gwadloupeyèn Viviane Rengonn ki te fè yon gwo siksè, ki te fè yon gwo siksè avèk Patrick Saint Eloi. Cheri vini pou nou pale, nou pe pa rekonsilye. Viviane Rengonn. Donk nan Skah-Shah m kwè li gen 2 mizik li chante avèk Skah-Shah, si m sonje youn ladan yo se te Cheri fè konprann ke lavi a pa si fasil, depi 2 moun renmen toujou genyen difikilte. M kwè se Viviane ki fè ki chante l an duo avèk yonn nan chantè Scratcha yo. Donk mwen kwè gon pakèt gon pakèt bagay ke nou ta ka al tande, gon pakèt bagay ke nou ka al aprann aprann de moun. Dènyeman Flanneur a fè yon pwopozisyon tou petèt ki pa kenbe. E misye te nan mizik mizik m bliye non li. Misye te konn chante sitou an panyòl e. Misye nan lapolis Nouyòk. Misye te fè yon kou nan mizik, mizik, e de bagay konsa. Misye fè yon mizik avèk yon pakèt blan k ap jwe kòmsi heavy metal, men baz la, ritmik lan, rete konpa dirèk. Donk tou sa yo se de pwopozisyon ke nou ta ka aprann. Fòk nou ouvri tou a chanjman yo. Pandan ke nap gade esans, pandan ke nou vle gade esans konpa dirèk lan, men fòk nou tande son biznis li ye tou. M kwè jodi a la si Nemon te la pou l tap jwe jan e jan jan l tap jwe an 65 lan, konpa a tap mouri deja. E m kwè Nemon pat gen pwoblèm sa paske Nemon avan l mouri entegre yon pakèt enstriman e nan konpa dirèk la. E m kwè jodi a la, si Neumon te la, Violon t ap gentan jwenn plas li anndan konpa dirèk la. E m pa konn poukisa moun yo pa kontinye jwe avèk Violon, m pa konn yon mizik ki gen Violon ladan l, anndan konpa dirèk la k pa bèl. Mesaj, mesaj pa m nan, pa egzanp mwen wè Ministè la Kilti k ap fè yon demach ase eklere la a, pou li enskri e.

Bagay kon sa, sa pral atire de touris, sa pral atire de moun nan inivèsite vin fè rechèch. Lè l desann nan ayopò a la, depi nan ayopò a l ap chèche kote l wè Nemour. Donk sa m pral mande fòk nou mete Nemour sou yon pyedestal. Wè, fò nou mete Nemour sou yon pyedestal, kreyatè a, moun ki kreye mizik sa, lè etranje a vin la, fò l ka wè l, fò l ka di, a wi, sa se Nemour. Ou konprann? Donk, epi mwen menm mwen kwè tou, tankou m te di l yè nan yon fowòm avèk Ministè la kilti, donk mwen kwè tou fòk gen yon mize de la selebrite pou nou rapatriye tout istwa konpa k ap gaspiye e nan mitan lari. Fòk nou gen yon kote nou mete yo pou moun ka vin etidye yo, pou moun ka vin aprann de yo. Pa gen peyi k fonksyone san mit. Pa gen peyi k fonksyone san rityèl. Nou menm nou gen istwa la, nou pa vle fanyen avè l alòske peyi k pa gen istwa yo, yo kreye l. Yo kreye l epi yo fè w aksepte l. Donk m panse nou gen bagay nan men nou. E nou gen twòp moun k ap dòmi deyò epi twòp istwa, twòp bèl istwa k ka motive moun k ap dòmi deyò epi nou pa gen yon kote ke nou ka al aprann yo, nou ka al wè yo. Pa egzanp, youn nan tèks ke nou genyen, youn nan mizik ke nou genyen, nan tèks ke nou genyen ki travèse, ki travèse tout kontinan yo. Pou mwen se premyè mizik ki sot an Ayiti ki te crossover. Choukoun. Ke Harry Belafonte pral rele l Yellow Bird. Ou pral genyen Martha Jean Claude avèk Celia Cruz ki entèprete l devan, gade devan dè milye de moun. Ou konprann? Donk mwen mwen kwè tou sa yo ou konprann de moun tankou Lumane Casimir. Fòk gon kote moun ka al li sou Lumane Casimir. Tèks chou koun kem sot pale w la la a, dam ki enspire Oswald Durand tèks sa a, se yon dam yo rele Marie Noëlle Belizaire. Donk nan zye Oswald se te pi bèl fanm li te wè nan zye nan epòk la Okap. Men malerèz sa a mouri devan katedral Okap, e l al antere nan yon simetyè pèsonn moun pa konn kote l antere a. Donk sa se istwa ki ka motive timoun yo. Nou gen twòp bagay nou kite ap gaspiye.